La República Dominicana, DGM, Direksyon General de Migración, Aksyon sa a fè tout moun sezi. Gwo sezisman nan Santo Domingo, Aksyon Ayisyen yo fè tout moun sezi pandan yon operativ migrasyon mennen nan kapital dominiken an, Santo Domingo, kote Ayisyen yo ta bat 2 ajan migrasyon nan Las Américas. Este de Santo Domingo. 2 ajan migrasyon sa yo antre anndan kay la pandan y ap leve matla e te gen 3 ayisyen ki te kache anba kabann nan anba kabann nan ta dezame yo epi pran yo anba pla manchèt. Machin operativ la ale kite ajan sila yo anba men Ayisyen yo, Direktè Migrasyon nan Venancio Alcántara fache, li pran desizyon pou ranfòse antite migrasyon yo e depòte tout migran an kondisyon migrasyon iregulal, iregilye, ki twouve yo sou teritwa dominiken an. Li pale sou ti kanè yo. kote migrasyon gen gen aksè pou rapatriye tout migran ki gen tandans prezante twazyèm stati ti kanè PRNE a, Plan Regularizasyon Nasyonal de los Estranhero, ki ekspire depi nan lane 2020 an. Sa a, li pa egziste nan sistèm nan ankò. DGM, Direksyon Jeneral de Migrasyon, elimine aksè tou yo te bay pou solisitan yo, pou solisitan renovasyon ti kanè san paspò yo, pou yo ka gen kontwòl migran san idantite yo. Ou menm ki te gen tandans al elimi al solisite ti kanè w la tou san paspò ou pat fè l yo te ban nou yon pwolongasyon depi nan mwa yo te vini avèk sistèm sa depi nan mwa desanb on moun ki te kite desanb pase w pat fè l ou ki te mwa janvye a te gen yon pwolongasyon ladan l ou pat fè l koulye a ou rete deyò paske ti kanè w la pa bon avan ou ta renmen konnen si w gen stati w la kontakte yon bon avoka avan pou konnen èske w nan sistèm nan pou konnen kisa k pase kisa yo kapab fè pou ou. Pandan prezidan dominiken an Luis Rodolfo Abinader kontinye ap travay pou l wè kòman l kapab genyen pwochèn eleksyon 2024 yo. Li te eseye pale avèk pèp la, li te di li menm li pap chèche ale nan eleksyon men pito l ap tann desizyon pèp la. Prezidan ansyen prezidan pati PRME a, ansyen prezidan de la República Dominicana Hipolito Mejia, li souflete Luis Abinader ta yon gwo des ta yon gwo divizyon ki ta genyen anndan pati a selon anpil moun aprè ansyen prezidan an ta fè konnen ke Luis Abinader pa gen konpetans pou li kapab al al repatisipe nan pwochèn eleksyon yo men sepandan Ansyen prezidan rekonèt ke Leonel Fernandez avèk Guy Guillermo kòm moun ki ta kapab genyen gwo fòs ki kapab e zanmi l tou Miguel Valgas ki kapab vini tou an fas an fas prezidan aktyèl prezidan dominiken an Luis Abinader. Yon desizyon ki rete kòm yon deba kote anpil moun ret ap swiv kòman sa ap dewoule. Eske Luis Abinader pral fè menm jan avèk Danilo Medina a Leonel Fernandez oubyen eske pati sa a pral divize yon dezyèm fwa ankò paske Luis Abinader gen entansyon pou l al patisipe nan pwochèn eleksyon 2024 yo, tankou yo te deklare ane sa kòm yon ane elektoral. Men sepandan pou ansyen prezidan an, Hipolito Mejia ki fè konnen li menm li pap sipòte Luis Abinader ankò, li fè konnen ke Abinader pa gen konpetans pou l al patisipe nan pwochèn eleksyon yo. Se tout sa ke nou genyen kòm pwen esansyèl nan nouvèl kap fè aktyalite a ke nou pral pataje nan bilten enfòmasyon jodi a ansanm avèk ou. Nap mande w pou w kontinye ret swiv videyo a jiska final avan ou kòmante, konsa kòmante w la kapab genyen plis sans.

Bonjour la famille, bonsoir avèk tout Ayisyen kap swiv nou enpe partou tankou la República Dominicana, Ayiti, Chili, Brezil, Meksik, Etazini. Salitasyon spesyal avèk tout moun ki deja abòne ansanm avèk platfòm sa a ki se DGM Migrasyon Enfo Kreyòl. Ou menm ki poko abòne avèl, nap diw abòne avèl, byenvini sou platfòm sa a ki se DGM Migrasyon Enfo Kreyòl. Abòne avèl, pataje video nan tout gwoup WhatsApp, Facebook konsa plis moun kapab jwenn li. E yo kapab vin rejwenn nou nan menm fanmi sa. Pa bliye nan finisman videyo yo nou pral li kòmantè avèk nou pral li kòmantè ki te gen kesyon avèk sijesyon pou nou kapab reponn kèk ladan yo. Nap pwofite poun di ou menm.